14 ak 16 fevriye pase a, minis Nesmy Manigat te fè konvokasyon, l te konvoke tout sendika ansenyan yo pou yo te ansanm pote tout revandikasyon sektè edikatif la. Nou te antann nou, yo te fòme yon komisyon, komisyon an te gen 2 reprezantan ministè edikasyon nasyonal, 2 reprezantan minis Nesmy Manigat, kote ke nou te. Redije yon kaye, yon sentèz tout revandikasyon yo nan yon kaye yo rele kaye de revandikasyon inik. Sa te fèt depi nan dat 15 mas la. Donk, plis ke yon mwa gen tan pase, nou wè revandikasyon yo rete yo pa janm satisfè e kaye a li bèl e byen nan men minis lan paske te gen 2 reprezantan li ki te la nan komisyon ki t ap travay sou kaye a e nan sans sa a,

Egzije Minis Nesmy Maniga pou l satisfè revandikasyon nou yo. Revandikasyon yo, yo klase nan 3 kategori ke yo gen nan men minis lan, a kou tèm, a mwayen tèm e a lon tèm. N ap pase kòlèg Loris.

Li fè de pwomès ke l pa rive respekte. Anpil moun gen lèt y ap travay, yo gen lèt nominasyon nan men yo y ap travay yo pa touche. Sa se de angajman gouvèneman an pran. Gen anpil tou gen de lèt de pwomosyon nan men yo. yo pa rive touche yon goud lespri. E salè yo pa rive koresponn avèk nivo travay ke y ap founi avèk nouvo stati ke yo genyen. Ensekirite ap vale tèren, sa ki rann difisil aksè pwofesè yo nan sal de klas. Anpil nan yo pa ka rive atenn regilyèman sal de klas yo akoz de kesyon ensekirite. Blokis nan lari tout fòm, sa vle di tout sa yo. Se de pwoblèm ki pa rive rezoud. E youn nan pi gwo pwoblèm aksyon gouvèneman an poze ki degrade kondisyon lavi moun yo, ki pèmèt lavi chè a frape kontan lestomak yo, se lè ke te ogmante kesyon gaz la, retire sibvansyon. ke l te konn bay pou gaz la ki te ogmante l, alòske se yon ti sibvansyon endirèk moun yo te konn jwenn ki te pèmèt yo benefisye l pa rapò a kesyon transpò eksetera. Ebyen, anyen pa fèt e gouvènman an te pwomèt ke l ap retire sibvansyon sa l pral pèmèt li fè lekòl. li fè lopital ebyen nou pral pèmèt fè lekòl, fè lopital, e peye moun kap travay nan sitiyasyon iregilyè yo, regilarize sitiyasyon yo, peye yo, fè de ajisteman de salè pou yo, ebyen jiska prezan pa gen anyen ki fèt. E kòm konsekans, pouvwa dacha popilasyon an sou wout pou disparèt. bwè dlo, manje chak jou tounen on liks nan peyi a. Pasaje ak chofè toutan nan tèt chaje, se kòm kwa jounen jodi an pri kous yo yo peye o to di jou. Popilasyon ap kwoupi nan on mizè san parèy, lavi chè ap frape pòtòflestomak yo, anpil nan pwofesyonèl yo nan de gwo difikilte. Menm jan minis edikasyon nasyonal la ki fè pati de gouvèneman an ap pwone lekòl pa ka tann, ebyen lekòl la li marye avèk revandikasyon pwofesè yo paske se ansanm revandikasyon sa yo ki fòmile k ap pèmèt ke lekòl la fonksyone tout bon. Ebyen revandikasyon lekòl la, slogan l genyen lekòl la pa ka tann, revandikasyon pwofesè yo paka tann. E se poutèt rezon sa a ki fè jounen jodi an nou konvoke laprès non sèlman pou n raple l ke revandikasyon yo paka tann e pou nou ekspoze nan demach ke nou ye atravè ansanm revandikasyon sa yo pou nou kapab di popilasyon an men kisa revandikasyon yo ye e men nan ki nivo nou ye avèk Kamarad Rachel. Abkisyon yo, kòm kamarad yo sot di nou, yo gwoupe yo nan revandikasyon ki dwe satisfè a kou tèm, a lon tèm, e a mwayen tèm e kou tèm. Pami yo, nou pap ka di nou tout, men nou ka fè yon rezime revandikasyon sa yo. Revandikasyon sa yo, ki sa yo ye? Premyeman, se peye anseyan. Anseyant k ap travay nan sal de klas yo peye yo lajan yo. Sa k poko gen lèt nan men yo ki kalifye, nome yo. Pwomosyon ki bay ki poko janm peye yo, e e peye pwomosyon yo. E ajiste, nou mande gouvèneman an tou pou pran mezi prese prese pou ajiste salè. tout anplwaye leta an jeneral. E pou yo fè griy salaryal la, Ministè Edikasyon Nasyonal pran tout mezi pou fè griy salaryal la tounen yon reyalite. Kantin, Pou yo mete kantin nan lekòl yo pou timoun yo, ke PNCS pran responsabilite l pou mete manje nan lekòl yo, pou timoun yo ak anseyan yo manje. Fòk gen dlo nan lekòl yo nou mande tou pou mete dlo nan lekòl yo e e nou mande tou konstrikson kons konstriksyon a lon tèm e FACAP nan chak depatman ki nan peyi a epi ak lise teknik nou mande pou evalye E se fèf ki genyen pòtoprens lan paske gon se fèf pòtoprens la matisan ki pa janm ka ka fonksyone nou mande pou non sèlman fè fèl fonksyone epi yon evalyasyon rapid nan se fèf la nou mande kòm ministè lan genyen plizyè lokal ministè la se yon ministè ki genyen plis pase 10 lokal. Nan Pòtoprens kap fonksyone, lokal sa yo yap peye kouran, yap peye dlo, yap fè on ekip depans. E nou mande jan minis lan ap pwone tout bagay li inik, lekòl inik, liv inik, inifòm inik etc. Nou mande yon espas inik pou ministè edikasyon nasyonal fonksyone. Nou mande tou e lekòl nasyonal yo avèk lise yo pou yo pase men ladan yo, pou yo netwaye yo e pou yo rann yo. Espas yo vivab pou timoun yo ka fonksyone. Nou mande fòmasyon pou ansenyan. Nou panse e rezime revandikasyon sa yo, si yo pran yo an kont, n ap genyen yon lòt lekòl e ki se lekòl de kalite ke gouvèneman an ak Ministè Edikasyon Nasyonal ap pwone a. Mèsi. Si nou gen kesyon. Se yon pwoblèm. Gen pwofesè ki la ki pa ka touche, gen pwofesè ki nan sal de klas ki pa gen lèt nan men yo, poutan pwofesè ap ajoute nominasyon ap fèt a chak fwa, nou pa konnen nan ki objektif minis la fè nominasyon men se kòm si se ogmante y ap ogmante chaj la bokou plis. M pa konn si w ap aj. Peyi. Donk leta oblije fè sakrifis kilfo pou li pèmèt ke gen ansenyan nan sal de klas yo. ki pou ansenye timoun yo donk fòl toujou kapab pran dot paske genyen kap pran pansyon genyen ki kite genyen tou ki frape de maladi paka travay men nan ka sa chaj la ap plis vre men se pou yo e sak fè nou egzije nan revandikasyon nou yo pou yo ogmante bidjè edikasyon pou leta pou ministè edikasyon nasyonal kapab satisfè revandikasyon yo.